Bonjour salut tout moun maten an nou remèsi Bondye paske li te fè nou domi nou leve anbyen paske nou te domi gras li e nou te leve anbyen e nou di Bondye mèsi paske gen moun maten an ki pa jwenn chans nan men nou menm se yon gras letènèl fè nou paske e pou nou kapab dòmi se chak fwa ou wè ou dòmi ou leve e ou gen dwa pou w kapab di letènèl mèsi paske gen moun ki pa gen chans nan Menm lòske l leve, men gen yon doulè, e gen yon soufrans e k ap sakaje l. E maten an nou kapab pale avè w pou nou kapab ranmèsye e Bondye, pou nou kapab ranmèsye w ou menm ki renmen koute nou pa rapò de sijè yo de la pawòl e nou santi n kontan paske e Nou renmèsi w paske ou menm ki renmen tande nou, ou menm ki renmen tande lapawòl tou paske gen moun ki pa renmen tande lapawòl la. Gen moun ki pa renmen tande pawòl la paske li santi se yon kouto, li santi se yon pwoblèm. Men ou menm mon Di fè gras ki renmen tande ansèyman de la parole e m kwè ke ou son moun kap travay e pou Dye paske lè yon moun e la parole renmen tande e m swete ke wap travay pou sove e maten nap pale w de la parole de la foi paske koman w ka e kapab gen lafwa kòman ou kapab tande e ou kapab mache ak Bondye ki kòman ou menm ou kapab konnen tout sa enben nan epòk lè ou kapab mache ak Letènèl e a chak fwa ou se kretyen e fòw toujou wè ke e labib entèrese w paske pafwa si tout fwa ou gade e lapawòl paske n ap pale avè w de sa maten an e ou wè ke ou pa renmen li lapawòl ou pa renmen aprann ni ou p ap se e pèdi tan pou sa e konnen ke Ou gen yon bagay a di nan travay sa wap fè a monchè konnen ke ou gen yon bagay ki pa bon ladan. Imajine lè yo fway fon travay ou entèrese pou senpman pou al lekòl e si tout fwa ou pa entèrese lekòl la Ou pap janm gon boy on bon mway e se ke se renmen ou pa renmen l men lè w renmen lekòl ou ou pran sa pou serye nou swete ke w ap rale bèl mwayèn e tout bagay menm lòske ou tande timoun nan kretyen li kreten lekòl men kòman w kreten an kreten an se de timoun nan k pa sou lekòl la. Imajine chak bagay ou pran yon desizyon pou li kanmenm wap reyisi Enben maten an se enfòmasyon nou pote pou ou e ki kapab ede w grandi e pa lafwa ki kapab ede w grandi e nan chemen levanjil e anpil kote ki an favè Letènèl li kapab ede w grandi e pou ou wè donk E menm jan an, Labib ou paske gen anpil moun, m ka di menm pou mwen menm tou pafwa, poukisa mwen m manyen Bib mwen chak jou? Gen de lè se pa malgre m santi non, m konn soti nan travay mwen, m te ka manyen l non. E w ap toujou wè, e menm pèsikisyon an, li toujou ap bat pou w pa manyen l. Paske achak fwa ou manyen Bib la, Monchè son bak ou fèl fè enben se sak fèl pa renmen lèw manyen bib la ou pa konprann imajine e pa fasil pou kretyen an men lèw kretyen fòw fè sakrifis pou sèvi Bdye e konsa liye maten an e fòw fè sakrifis paske lèw wè idew pa sou bib la fè ede ou travay nan moman sa a pase ou nan gwo difigilte nan konba pase konba a e poukisa m kretyen m pa ka manyen bib poukisa m kretyen pou m pa ka li la bib poukisa m kretyen m pa ka aprann la pawòl poukisa m kretyen Se moun se lè m legliz lè m le chak dimanch osinon no se yon lòt jou e pou e lè sa map tande yon pawòl men poukisa moun kretyen m gen bib la m fèmen m mete yon kote e maten an se pou sèt rezon nou voye enfòmasyon sa baw e w lè w se kretyen Se menm jan ou pap kite e nap di w sa wi lè w nan yon travay telkom ou pral travay fò w gen yon zam nan men w pou w travay lè w rive ou pap ka travay a mon sè enben se menm jan a bib ou menm lèske kote w te ye e li k zam ou se li k tout bagay ou ou dwe ou dwe kapab kite e ou kapab toujou kite l nan nan nan sak kote yo sak ou kèlsanswa sak la li se yon valiz li se sa w kapab mete l la enben maten an se sijè nou e nou te kapab aprann pou nou te pote pou ou maten an tout frè m sè m k ap koute nou paske gen pafwa nou konn E poukisa se konsa nou pa lave ou pa rapò de youtube e se la tou nou ka pale ave ou paske e menm loske kote ou te ye ou te dèn yon bout latè nou panse antrave de youtube nou kapab pale antrave de youtube nou yonn kapab tande lòt e se sak fè maten an e nou toujou pote enfòmasyon E nou pote sijè sa a pou nou kapab aprann. Enben, maten an nou remèsye tout moun ki kapab koute nou, tout moun ki renmen koute nou, paske a chak fwa lè w tande nou, se yon fòs, a chak fwa lè w tande nou, ou ban nou plis kouraj, ankourajman, pou nou kapab kite Le bon suger e pou kapab ede ou grandi dan la fwa enben maten an se konsa l ye e toujou chonje zamou toujou chonje se li menm ki kapab ede ou lè ou nan malè lè ou nan difigilte lè ou nan tèt chaje lè pwoblèm yo kapab anvayi w, ou konnen se li menm ki kapab ede w, se li menm ki kapab retire w nan tristès, se li menm ki kapab retire w nan tèt chaje a, pafwa lè w ta vle pwoblèm konn fè w Ou rayi tèt ou? Imajine pwòp tèt pa w. Pwoblèm konn fè w rayi l. E pwoblèm konn fè w vle al pann tèt ou. Men nan moman sa yo, pase Bib la, lè w aprann lapawòl, epi ou gen yon revelasyon ke Letènèl ba w, revelasyon sa a chak fwa w panse chemen sa w ye a, Bondye p ap lage w. And pa rapò de sijè w, pa rapò de konpòtasyon w, ou ka wè ke ou menm menm ou pouse Bondye lwen w, men si w gen lafwa su sa w ap fè a, ou konn sa w ap fè, men Bondye ap toujou rete l pre w. Maten an se gran sijè nou, nou pote pou chak frè nou. Se gran sijè nou, nou pote pou chak sè nou. pou tout moun kap koute nou se pa sèlman frè se pa sèlman sè men se tout le mond antye nou pote sijè sa pou ou nou mande ou tanpri e entèrese tande sa e li kapab ede ou paske enfòmasyon de lè wap li bib ou de lè ke wap ou wè ou Ou wè moman an difisil, ou wè moman dekourajman an antre tou, konnen ke batay la kòmanse. Ou konnen lè w kretyen w nan w batay, ou konnen menm lòske w pa t kretyen, ou vle vin jwenn Senyè a, se nan batay la w ye, Lè w kite Bib ou pa ka li, èske w panse sa se nan Bondye l soti? Non. Enben, Bondye li menm, e pou li menm, se lè w li Bib ou maten, midi, e pandan ke ou kapab e e ou ap mache avè l. Enben, nou ranmèsi w pou dèske ou t ap koute l.